Chak jou map vin la map vini avèk yon arguman map vini avèk prèv rezon ki fè si viv ansanm pap pran pouvwa li dwe mete yon moun li sou pouvwa epi pou ayiti pou pèp ayisyen ka pran yon souf toutan se pa konsal pase nou pap janm ka respire. Ki lòt prèv ankò m genyen de sa m ap di a? Ou wè viv ansanm? Viv ansanm chita la an Ayiti l ap fè kòb sou nou. Si w ap gade pou w wè, de jou an jou, jeneral nan viv ansanm yo vin ap genyen plis lajan. Volim lajan Lanmò 100 jou Jeff Gwo Lwa gen jounen jodi a, 3 zan avan yo pat genyen l. Pe a pe, nèg y ap fè kòb, y ap vin gen plis pouvwa sou do pèp ayisyen an. Ki jan yo fè l? M p ap pale w de trafik dògàn nan k bay lajan, m p ap pale w de peyaj la k bay lajan, m p ap pale w dwòg la k bay lajan, e nan kisa yo fè kòb ankò e kidnaping nan e pa de sa yo map pale w viv ansanm kèlkeswa nèg ki vle pran pouvwa m pap di nèg m pap di nèg kèlkeswa malandren kèlkeswa vagabon ki bezwen pran pouvwa an ayiti depi l ka bay viv ansanm kòb li mande a viv ansanm ap kite l fonksyone kòmsadwa Depi w bezwen pran pouvwa an Ayiti, Viv Ansanm bezwen de bagay nan men w pou l kite w pase. Premye bagay la, zewo operasyon nan mouda l. Fòk ou pwomèt li, afè lapolis pral mennen operasyon, afè yo pral lanse bonm kamikaz, fò w pwomèt li zewo operasyon nan mouda l. Dezyèm bagay la, kale l kòb li. E pi piti kòb yo pran se 100 milyon goud. Ou bezwen pran pou vann Ayiti? Prepare kòb Viv Ansanm nan met la. Depi ou gen kòb Viv Ansanm nan, ou pral dirije. Si pou nèg yo dirije an Ayiti, fòk yo jwenn apwobasyon Viv Ansanm. Fòk yo jwenn pèmisyon viv ansanm. Fòk viv ansanm otorize sa. Fòk yo pase pa viv ansanm pou yo pran pouvwa. Si se konsa bagay la ye, ou pa wè se viv ansanm pou nou mete sou pouvwa? Ou pa wè se viv ansanm pou nou mete sou pouvwa? Blòd! Abone non! An Ayiti nou gen 2 pwoblèm. 2 gwo pwoblèm wi. Pi devan, m pral eksplike w nan 2 gwo pwoblèm sa yo, kiyès ki pi grav pou nou. 2 gwo pwoblèm sa yo, se viv ansanm E politisyen yo? Politisyen yo se pi gwo pwoblèm nan, pi devan m pral esplike w pou ki rezon, dezyèm pwoblèm nan se viv ansanm. Pa gen youn ki nan avantaj nou. Viv ansanm ap maltrete nou nan bò pa l, politisyen yo ap maltrete nou nan bò pa yo. Viv ansanm pa fè nou mal? Repons la se wi san pou san. Politisyen yo pa fè nou mal? Repons lan se wi san pou san. Kilès ki fè nou plis mal nan toulede? politisyen yo. Pou ki rezon? Paske se politisyen yo ki kreye, ki envante, ki fabrike viv ansanm. Ki kote viv ansanm maltrete nou? O, viv ansanm pa janm pran zòn kote gwo politisyen yo ap viv. Zòn kote gwo boujwa yo ap viv, Viv Ansanm pa janm pran zòn sa yo. Tout tèritwa Viv Ansanm okipe ann Ayiti, se tèritwa kote ti malere, ti malerèz ap viv. E pa sa ankò. Viv Ansanm pap kidnape etranje a non, se pwòp Ayisyen parèy li l kidnape. E pa sa ankò. Viv Ansanm ap touche peyaj la nan men ti malere, ti malerèz. Li pa touche peyaj nan men politisyen yo. Ou wè ki jan viv ansanm anraje menn. E leta li menm, ki kote leta maltrete nou? Leta oubyen politisyen yo ap vòlè lajan peyi a pou y al depanse kòb la aletranje menn. Si yo t ap, si yo te ret an Ayiti a kòb la, yo depanse l an Ayiti, sa pou pi piti nou t ap konprann li. Se bagay ki pi grav wi politisyen yo ap fè men. Yo piye peyi a pou al depanse kòb la aletranje. Kote Ariel Henry aletranje a ki kòb lap viv aletranje a kòb li fè nan peyi a. Kote Garry Conille menm bagay la e nèg CPT yo. Yo ap abandone Ayiti youn pa youn pou y al viv aletranje avèk kòb yo fè nan peyi a. Kounye a, nenpòt lè nou vin moun ankò, fòk nou entèdi depi yon nèg kite pouvwa ou pa ka kite Ayiti, fòk ou ann Ayiti. Desizyon sa n ap pran l lè nou tounen moun ankò. Toutotan Dimitri Herard, Samuel Kanapevè, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin pa met tèt yo ansanm pou yo fè yon bagay ann Ayiti, ki vo lapenn nap fè kare ap wè ayiti ap kontinye kraze kelkeswa nèg ou wè k vin la se kòb li lap vin fè pa gen anyen k serye lap regle vre makel pou nou wèl epa sam vin pale avè nou la jodia eske barbecue fè yon aranjman avèk otorite yo li pran kòb nan men yo pou yo kraze kay li sou pretèks ke otorite yo ap goumen kont bandi a. Eske sa se verite, eske sa genyen 1 pou 100 manti ladan l? Sa pa gen menm 1 pou 100 manti ladann, se 100 pou 100 verite, Barbecue, e pa sèlman Barbecue k aksepte kòb la, se tout viv ansanm nèt, tout jeneral nan viv ansanm yo k aksepte kòb la, yo fè yon dil avèk Alexis Didier Fils-Aimé pou yo kraze kay Barbecue, sou pretèks pou nou ka wè Alexis Didier Fils-Aimé ap travay pou nou te ka konfye nan misye. Kounye a, kijan m fè konnen, kijan m fè okouran de sa? Si otorite yo te kraze kay Barbecue san konsantman Viv Ansanm, Viv Ansanm t ap vanje. Tout jeneral nan Viv Ansanm yo ta pral vanje sou nou oubyen sou otorite yo. An, yo kraze kay Babekyou Dèlma a, Babekyou pa vanje? Jeneral nan Viv Ansanm yo ap danse kanaval? A, monchè, se yon aranjman ki te fèt antre yo e otorite yo pou nou te ka wè otorite yo ap travay. Yon lòt rezon ankò, Leta p ap janm detwi Viv ansanm paske se Leta k kreye Viv ansanm. Se kòmsi w ap mande yon manman pou l detwi pitit li. Sa enposib. Sa enposib wi menn. Si w ap suiv la, Leta pa ka viv san Viv ansanm. Yo konvèti Viv Ansanm nan yon zouti politik. Yo itilize l nenpòt lè Viv Ansanm nan avantaj yo, pou benefis pèsonèl yo. Si nou la, n ap swiv nou wè e konsa bagay yo ye. Pito Viv Ansanm pran pouvwa, olye nou gen nèg nan Leta sa yo k ap pase nou nan betiz, sou pretèks y ap goumen kont Viv Ansanm. Eske w la a menn? Pito nou gen viv ansanm wi. Se sak fè w wè nan 5 nèg sa yo m mande pou pran pouvwa pou met tèt yo ansanm, m mete Babekyou ladan l. Se yon bagay ki byen kalkile wi menn. Gen moun ki gen dwa gen pwoblèm avè m di fèt ke m mete Babekyou pami 5 nèg sa yo ke m bezwen pran pouvwa pou Ayiti ka chanje. Eske nou konnen apre Wyclef Jean se Barbecue ki pi popilè nan mond la, se Ayisyen sa ki pi popilè apre Wyclef Jean. Pou m pa di tout mond lan nèt rekonèt Barbecue, m ap di yon 70 pousan nan tout nasyon Kònen barbecue. Sa a son ti bagay li ye pou ou? Se sa k fè m di nou pa gen anyen n ap regle an Ayiti si nou pa met viv ansanm ladan l l ap bay rezilta. Se sa k fè w wè m ap prepare 5 nèg la k pou pran pouvwa a pou Ayiti gen yon chanjman mete barbecue ladan l. Pagan yon ka fè an Ayiti si w pa mete viv ansanm ladan l l ap bay rezilta. Ou pa mete viv ansanm ladan l, viv ansanm pral kanpe anfas ou, li p ap kite w regle yon mèd. Ou wè Sendomeng, pa gen yon dominiken ki pa konn barbecue. Gen ayisyen k popilè sendomeng wi. Dominiken yo konn anpil ayisyen, men se pa tout dominiken ki konn tout ayisyen. Tandiske nan ka babekyou a tout dominiken nèt an jeneral konn kiyès ki babekyou. Pa gon kote w ale sendomeng nan nenpòt kwen ou pale de babekyou dominiken an pa konn kiyès wap pale. On nèg konsa, kèlkeswa sa w ap fè an ayiti la si w pa mete l ladann, lap chavire konpa nan men w. Se sak fè w wè Ayiti rive kote l rive la. Viv ansanm enpòtan. Kèlkeswa sa wap fè an Ayiti, ou pa ka ekskli viv ansanm ladan l monchè. L pral gate bagay la nan men w. M chache 5 Ayisyen la ki ka pran pouvwa, ki an mezi pou pran pouvwa e si yo pran pouvwa ap gon chanjman an Ayiti. M pa ka kite Babekyou dèyè monchè. E Babekyou wè k nan lis lan la a, se tout jeneral nan Viv Ansanm yo k nan lis lan tou. Li reprezante tout jeneral yo, tout rès jeneral yo. Sa m ap di la a, si tèlman verite san pou san, politisyen yo rann kont de sa m ap di a, se sa k fè w wè tout politisyen nèt filtre nan Viv Ansanm an kachèt. yo nan viv ansanm anba chal epa gon gouvèdman k pase an ayiti li pa nan viv ansanm ou pa wè alix didye fils aime premye bagay li fè lal konpoze la krisla huh.